N ap di nou bonjou, bonjou medam e mesye kòman nou ye se Patrick Amazo ankò yon fwa k ap antre lakay nou k ap salye nou e men jodi a la m vin avèk ti e enfòmasyon ki e sou zafè lalwa paske Patrick Amazo kòm mwen di nou m pa yon avoka m pa yon doktè men m fè anpil rechèch epi m gen anpil eksperyans se bagay ki pase devan mwen bagay ki pase lòt moun e nan kominote ayisyèn nan epi nan lòt kominote entènasyonal tou kote peyi pa bon isi e nan zafè jistis e m pa kwè gen demi mezi lan sa. Pa egzanp semèn sa a, nou konnen lè 2 mesye sa a mwen pral pale de yo, se pa pou nou, yo zanmi mwen, mesye sa yo m konnen yo nan kominote a, m kwè m ka wè youn chak ladan yo, m ka, m kwè, n ap pale de Ralph epi de Siro. M te wè Siro yon fwa, epi mwen te wè Ralph pandan 2 fwa. Men pa t gen vrèman konvèzasyon ki te fèt, men mesye yo m rekonèt yo. Epi nou konnen te gen yon batay ant Ralph e Siro. ok e kote ke e gon pakèt rimè nan semèn nan la a e kap pale kote depi yè ke siwo ke siwo a dismiss medam e mesye wi kapab gon posibilite la dan ni men pati ka mazan e si vreman ke sa dismiss e e map di mesye you know e you know both party ke bagay yo vin rezoud e avèk lapè men pandan se tan m kwè ke gen yon pwen dentegrasyon nan zafè lò bata isit. Ou konprann? Alò m ta swete moun yo byen konprann. Patrick Amazan pa yon avoka. Sa m konnen isi, lè w batay, si se ou se agresè w ye, se ou ki vin defandan an. So, jistis sistèm nan pa fè anyen fasil pou ou. Menm lè ke moun ke w bat la, ou bay kalòt la, whatever, pa parèt nan kout, yo stil ap kreye yon lòt dat pou moun nan kapab vin nan kout, menm lè moun nan pa t gen avoka. Ka sa yo, kote ke lè se ou ki atake yon moun ban yon moun kou, anpil de fwa, yo fini an, se yon manti map bay nou mande nenpòt avoka, yo fini an, yo ba w 6 mwa probation. Pandan 6 mwa sa a, se sa yo ofri avoka a, yo konn mande pou ale either fè community service, si se pa community service, yo voye w al fè yon kou ki rele anger management. Apre w fin konpli tout bagay sa yo, kounye a lè w retounen nan 6 mwa ankò, e si w pa janm gen pwoblèm, e si defandan sa a, moun sa a, ki press charges against ou an, yo rele sa petisyonè a, e li manke, e te pran òdè pwoteksyon pou ou, Li vreman sensitive ok nenpot bagay ka rive w yo kab arete w nenpot bagay kapab rive w alo byen antandi m pa m pa m pa pou youn nan mesye sa yo men m konnen kes lè ke w batay se w ki agrese moun nan epi ke w te w al nan kot e dè w al nan kot se sa k fè kot la bon anpil trip yo ba w ka ba w 3 4 Trip pou fò monte desann, e menm lè w gen avoka. Epi sa k pi di ladan n nou pa konnen se ke anpil fwa w ale se pa menm jij la w wè. Gen apremidi jou w wè premye jou kote la se yon jij, lòt nan dezyèm kote nan 2 mwa se yon lòt jij ou wè. Ok. Ebyen bagay sa a m di w yo ba w 6 mwa, yo di w apre 6 mwa pou w ret san pwoblèm ke ou pap tonbe nan twòbòl epi kes la ap dismiss. Yo rele sa adjournment of contemplation. Ad, adjournment. Ok add journment of comptemplation sa vle di e pandan 6 mwa pa sipoze nan ni tchòbòl ni rele moun nan nan telefòn e si gen yon moun nan gen yon zanmi nou pa ka itilize ankenn bagay so se sa m konnen mwen menm se sa m konnen m konnen anpil moun tonbe deja m gen zanmi k batay m konnen se konsa l ye kot la pa parèt konsa pou l annik di w l dismiskes li se enpasibo. Sa kot la dèyè fè se pou l trase yon leson sou ou. E lè moun nan pa janm parèt nan kot, yo stil ba w lòt kot de pou kot la chache distrik atòni a pou yo jwenn moun nan. Epi distrik atòni a fè travay li tou pou l chache konnen kote aksyon an te rive a, si te gen witness, yo voye moun al mande nan aria. Si m manti, gen moun ki ka demanti m. So Li ta bèl vrèman case la ta dismiss you know that will be nice ou konprann tout party yo bagay men m fin pouse l pwen dentègrasyon paske m gen entansyon ke patizan an ka resevwa yon bagay ki rele adjournment of contemplation e ki se 6 mwa e stay out of trouble pafwa package la dil la konn vini without community service. but li konn gen anger management course ladann oubyen li konn gen anger management course li pa genyen community service kote ou kapab al sèvi manje oubyen al al bale yon seri de kote al ede pick up garbage nan park oubyen whatever ok non se sa m tap di non m ta renmen nou byen enbi pou lòt moun pa pran sa kòm yon egzanp e alò ou wè m se pa se pa se pa pou di w mwen pou kan m pa pou kan but lè w tonbe nan batay isit se yon gwo pwoblèm li ye. E kot la pa annik vini, se pa nan ti peyi ou ye ou fini kes not guilty epi ou move on non, yap baw travay pou fè they will give you homework, community service, anger management, sometime gen anger management ki konn dire jiska 3 mwa ok, epi gen lòt bagay tou ok, so se sa m tap di nou aske m pa vle ke pou nap pou moun ap misinfòme nou e pou lè nou nan trouble pou nou panse kot sistèm se konsa, epi lèw baw dat pou al nan kot ok. Kot la menm kriminèl kot la konn rele w nan telefòn. Yo mande w èske se entèl entèl. Otomatik sèvis ki reponn pou reponn wi se mwen menm paske they have you on file paske yo konnen w gen kot date. So se tout non nan sistèm nan. So apre sa ok sa m ta kapab di e sa se se ti kes piti n ap pale kote ke moun panse ke se fasil kes dismiss out epi epi ou move on and that's it. No it's not like that. E m rete kwè ke. Siwo kapab retounen nan 6 mwa ankò nan kont. 100 percent guarantee on that. Ok? So, apre sa, kes ankò pou moun evite? Se evite tonbe nan afè sex crime, ti moun, fi, whatever. Sa yo se gwo kes. Se kes kap follow for the rest of your life. Ou ka rive nan yon pwen kote ke ou pa menm kab, menm yon car wash ou pa kapab travay. Etandike yon moun ki rob yon bank, ki fè yon credit card fraud, ki. E vin tonbe nan yon seri de pwoblèm kote ke lè w vole tankou w fè yon vòl, sistèm nan konn ba w yon dènye chans. Se pa right away non, after years pou w reyentegre w nan sosyete a paske yo wè krim sa a, ou te kapab te grangou pou fè kò ou vole yon bank ou bagay men si se kes timoun sèks, you are done. You are done with the society. Y ap follow up espesyalman si w se yon registered sex offender. Alò sa m ap di nou, there's a lot of things involved, ou konprann, nan afè E lè w tonbe nan pwoblèm isit, e paske w konnen ke li fasil e pou, you know, things happen e pi you move on. Donk kod la pa fè l konsa, kod la ba w homework. E pi si w manke tonbe nan lòt tchòbòl, ou te gen lòt pwoblèm deja, e pa panse ke w te gen pwoblèm, menm pwoblèm nan jij la pral trete w nice konsa, e li pral ba ou e 6 mwa without. Se paske sa depan de background record ou, it was, it was ok. But si se yon si se yon consistent violator wap batay toutan a moun blese moun ou kab pran tan men si vrèman vre kot la te vin jwenn ou guilty map ba nou sekrè ak fè map di nou pou nou stay away from trouble si ket kot la fay nou guilty gon bagay ki rele sentencing day se lè sa ou pa mache avèk wallet nan poch ou pa mache avèk anyen nan poch ou ou vini e se lè sa vrèman yo pral mete w anba kòd Ebyen se lè sa a ou menm ou pral really face the reality. Paske menm batay sa ou refè l ankò, sa vin tonbe, yo vin jwenn ou guilty, yo convicted ou, yo pral ba w, yo sentencing de, swa 6 mwa, 1 an, 2 zan, 3 zan. Lè sa ou pa mache anrayè paske se jou sa ou pral, ou pral in, ou gentan di tout family ou goodbye, be ready. So stay away from trouble because it's not that easy the way you think it is. Ou batay epi case dismiss. Non, it doesn't work like that in America. Bye. Se te Patrick Amazan pou Patrick Amazan Entertainment.